Bonjou bonswa tout zanmi, tout fanmi, tout sipè branche Eko Lakay Se toujou avèk anpil plezi, avèk anpil lanmou, avèk anpil pwofesyonalism Nou toujou fè ansòt pou nan chèche bon jan enfòmasyon pou nou pote pou ou zanmi entènot Lan sa konsène dosye ki gen pou wè avèk dosye rivyè ebyen e masak Kote ke ayisyen ap konstwi kanal dominiken Peyi debòde, Dominiken yo mande dechennen pi rèd e fòk nou di ke desizyon ke Dominiken yo ap pran la, aksyon ke Dominiken yo ap poze la pwouve ke men si Ayisyen pa fè anpil atansyon, si moun ki nan peyi Sendomeng yo pa aranje pye yo a nenpòt ki moman la yo kapab gen anpil sitiyasyon Dròl ki rive yo paske dominiken yo menm yo frape pye yo atè zanmi entènot. Fòk nou diw ke avèk toujou menm dosye sila kote ke ebyen apre desizyon ke Luis Abinader ki se prezidan Sendomeng nan pran sou e desizyon poul fèmen plizyè e tout sant fwontalye ki gen rapò avèk Ayiti yo zanmi entènot ebyen fòk nou di ke Gen ansyen prezidan, kolonèl, Lyonel Fènandez misye ki foure bouch nan dosye sila. E fòk nou di, aprè ke misye foure bouch, misye moutre ke, enben Luis Abinader, monchè, misye son enkonpetan, misye son nèg ki ap aji san ke l pa menm reflechi menm, se emosyon misye k ap gide l, n ap vin avèk tout detay konsènan enfòmasyon sila pou. Fòk nou di tou, yon lòt bò, nan sa k konsène, ebyen, dosye, dosye sa toujou, genyen. De seri de ebyen sendikalis, gen moun ki responsab dosye ebyen trafik nan peyi Sendomeng yo menm yo frape pye yo fò la pou moutre solidarite yo avèk yon moun tankou Luis Abinader, yo deside la pou ke yo kapab eskli tout ayisyen nan sa gen rapò avèk dosye taksi, sètadi ke yo pa vle pou ayisyen moute taksi Menm a pati ebyen de ebyen lendi 18 septanb kap vini la bagay yo anpil wi bagay yo anpil zanmi entènot nap envite w pran ti chèz ba w nap vini avèk detay tout enfòmasyon sila yo pou nap di w deja mèsi paske w toujou fè nou konfyans sou Ekolakay jiskaprezan ou toujou ansanm avè nou e nap di w Kontinye fè nou konfyans, kontinye abòne, kontinye pataje enfòmasyon sila yo, kontinye ebyen pataje yo avèk plizyè zanmi. Nou di w deja mèsi, mèsi pou ekout ou, mèsi pou atansyon ke w toujou pote ban nou. Nou renmen w anpil e n ap swete ke ou tout bagay ale byen. E si gen moun ki ap swiv paj lan la, ki sendomeng nap diw sitou fè anpil atansyon paske bagay yo kòmanse rantre lan santi di ebyen zanmi entènot san ke nou pa pran anpil tan san ke nou pa pase pa 4 chemen nap antre nan manman koze fòk nou diw ke avèk desizyon sa ke Luis Abinader pran pou ke fèmèti fontyè yo avèk desizyon sa ke ayisyen yo menm yo pran pou yo kontinye fè kanal yo kontinye avanse avèk kanal lan bagay sa li dejenere tout prèske mwayen pou ta genyen yon bon antant avèk 2 pati yo nou vle pale kòmsi 2 pati ayisyen nan avèk tout pati dominikèn fòk nou di ke tout pwen Tout sant ebyen fontalye yominiken yo fème, menm si pa ayisyen yo ret ouvè, men pa dominiken yo menm yo rete fème. Ebyen sak pase akoz de desizyon sila ke Luis Abinader pran. Fòk nou di tou genyen ebyen de seri de lòt reprezay ki ap fèt. Gen seri de reprezay ki ap fèt sou moun ki lan egzakteman Sendomeng yo, moun kap viv Sendomeng. Pa egzanp, Nan zòn tankou zòn Jimani, nan zòn tankou La Romana, avèk zòn tankou Santiago e kèk lòt zòn ankò, men selon le Défenseur Collectif Plus, fè konnen ke sitiyasyon ki te gentan genyen lan dosye imigrasyon ki te gentan ap bay anpil ayisyen pwoblèm deyè an deja, li ogmante pi rèd paske sèlman lan vandredi 15 ebyen septanb lan kote ke desizyon sa annik pran an, Kote ke yo fèmen fwontyè yo, fòk nou di gen anviwon 436 ayisyen ke ebyen ajan imigrasyon yo depoze lapat. E jan yo pran e depoze lapat sou yo an, se ke yo konnen ke yo tèl kote, yo ale ouvè pòt al pran yo. Al pran yo avèk nenpòt sa ke yo ye. Si al ti sapat yo, yo pran yo. Yo pa gen tan kite yo pran anyen. E sa k pi di an, se ke genyen minè lan gwoup moun sa yo. Paske selon toujou menm ebyen Défenseurs Collectifs Plus, ebyen gen anviwon 376 gason ki arive pran, gen 45 fanm ke ajan sa yo pran e anviwon 13 mineur ki lan men ajan yo. E sak pi di an se ke pandan ke yo pran mineur sila yo, pandan ke yo pran moun sa yo, Fòk nou di ke genyen yon seri de minè ki separe de manman. Sètadi manman yo yon bò lan men de seri de nèg ap matirize yo, yap maltrete yo, epi minè yon lòt bò kote ke yap maltrete yo lòt kote pa yo, sètadi kondisyon ke dominiken yo menm nan yo ap trete ayisyen yo se bagay ki pa respekte dwa moun ditou ditou pa koz de dosye ebyen eh e ki gen pou wè avèk e eh, dosye fèmeti fontyè sa a men sa a ki sou wout la pou l kreye vrèman yon ensidan diplomatik enòm an de 2 peyi yo kote ke ebyen moun ki nan repiblik dominikèn yo la anpil anpil anpil atansyon paske sitiyasyon anvi dejenere ljan ke dominiken ap konpòte yo sitou ansanm avèk ayisyen fòk nou diw ke. Avèk menm domèn sa, gen yon pinga, genyen yon o-te-la, genyen, ebyen Lyonel Fènandèz ki se ansyen prezidan Sendomeng, kote ke se aktyèl kandida Pati Popilè, ebyen Repiblik Dominikèn nan, misye li menm ki arive foure bouch nan koze sila. Kote ke misye fè konnen, pa rapò avèk sa ke l ap gade, pa rapò avèk sa ke l ap obsève e ke li wè de seri de sòlda dominiken ap fè, li menm l ap poze tèt li kesyon, l ap mande èske Sendomeng li lan gè avèk ayiti lap pozet kesyon eske la a li sa ke nèg yo ap fè yo konnenl paske depi ke on sòlda ou on group sòlda ou ale sou fontyè ou kanpe ebyen ou moutre se kòmsi menm ou depase limit ou anvi avanse sou ebyen teritwa pa lòt peyi an se yon deklarasyon de gè ke li ye wi Leonel Fernandez di ke sendomeng deklare E Mariti lagè lan aksyon ke yo poze an, se lagè ke yo deklare. Kounya la a, pandan ke yo deklare lagè a, kounya li menm, li fè konnen ke Sendomeng pa bezwen lagè. Repiblik Dominikèn pa bezwen lagè, e yo pa ta swete en pou gen ankenn gè tou, e paske yo konnen ke yo pa an gè. E sa ke Luis Abinader ap fè, desizyon ke Luis Abinader ap pran lan dosye konsène dosye, e ben Ayiti sila, dosye ka, konstriksyon kanal rivyè Rivyè kap di e masak sa si ke misye pa fè anpil atansyon li kapab peye sa chè paske tout moun wè tout moun vrèman rann kont ke desizyon sa son desizyon ki gen anpil emosyon pèsonèl ladan son desizyon kote ke ebyen pandan ke anpil moun ap di se pou yo pwoteje souverènte nasyonal yo se pou yo pwoteje kòmsi la peyi yo, se pou yo pwoteje kòm si sa ke yo kapab genyen an tèm ebyen de retonbe an tèm kòm si la de adaj bay kap bon pou peyi an, se sa ke Luis Abinader avanse avèk tout lòt akolit li yo. Men Luis Fernandez li menm nan, Leonel Fernandez li menm nan fè konnen ke pa rapò avèk tout sa ke misye avanse yo, se de seri de koze ki preske pa kanpe sou gran choz paske d'une façon ou d'une autre desizyon ke misye pran yo si misye konnen ke l pap kapab kenbe yo sou la diri paske avèk sa ke kap genyen an tèm de repèkisyon ekonomik sou peyi a repèkisyon finansyè ebyen ki ap afekte tout lòt pati ki genyen nan sosyete sivil la li pa sur ke yon nèg tankou Lyonel Fernandez konnen ap kapab kenbe sa paske gon jan prive l pap ka eksplike pèp lan sak pase paske la ti komèsan yo menm ti kiltivatè kòm si se la ke yo konn degaje yo moun ki pòv yo menm ke se sa yo konn fè pou ke al vann kèlke koze ke al vann kòm si kèlke machandiz pou yo kapab jwenn yon degouden pou yo fonksyone an kisa l ap di avèk moun sila yo kisa ke l ap fè avèk moun ki envesti lan sa yo ki sa yap fè avèk moun kòmsi ki komèsan yo paske nou ap deja diw se anpil komèsan tou ki te gentan kòmanse ap voye pye paske sitiyasyon an chak moun la yo menm yo gen kòman yo gen fason wi yo wè bagay lan hein chak moun gen fason yo wèl paske gen anpil komèsan kòmanse ap voye pye e fòk nou diw ke avèk komèsan kap voye pye yo menm yo di yo pa wè sitiyasyon sa kòman ke lap fè favorab pou yo hein yo pa wè kòman ke lap fè ebyen lan avantaj yo sitou avèk jan ke yo fè l lan kote yap pèdi anpil kote. Men fòk nou di zanmi entènot, pandan ke gen seri de moun kap voye pye, men seri de lòt moun yo menm yo yo dakò avèk sa kap fèt la. Pa egzanp, genyen sendikalis Mario Dias, li menm nan ki anonse ke tout sektè ki gen rapò avèk sektè transpò lan peyi Sendomeng, yo ini yo d'un sèl vwa pou yo fè kisa? pou yo dakò pou Ayisyen pa moute taksi, pou yo pa transpòte Ayisyen, kit se taksi moto, kit se machin, yo pa moute avèk Ayisyen. Men yo di ke lankèt kòmsi pou sekirite. Sa di yo menm, yo konsyan ke yo an gè avèk Ayiti, yo konsyan ke yo menm, yo pa lan mele avèk Ayiti, sa vle di yo pa dakò pou ke Ayisyen ap moute sa ki gen rapò ansanm avèk machin, sa ki gen rapò avèk moto. ansanm avèk yo, sa se desizyon ke ebyen ke òganizasyon transpò yo menm yo pran, ebyen Mario Dias li menm ki son sendikalis, misye la li anonse sa a pati de lendi kap 18 septanm lan la, ayisyen pap kapab moute machin, ayisyen pap kapab moute moto lan peyi Sendomeng kote ke depi ke yon ayisyen e depi ke yon chofè li ta deroje avèk règ sa. Depi yon chofè, li ta deside pou ke li ale alankontre de règ sa, li kapab peye anpil po kase, paske y ap kòmsi la sanksyone l sevèman, paske la se kòmsi se yon vyòl, se kòmsi se yon lwa ke l ap vyole, yon lwa kòmsi la sekirite lòt Dominiken yo ke l ap vyole. pa rapò ansanm avèk sa ke yon moun tankou Mario Dias li menm li fè konnen e sa desizyon sa li vini li pran lye li pran ebyen vigè aprè ke deklarasyon Luis Abinader pou l di ke li menm afè Ayiti an yo pa lan sa ditou yo pa kole sere avèk dosye Ayiti an ebyen se sa Ka manigan sila zanmi entènot, ebyen kote ke aprè plizyè, aprè wè msye la plizyè desizyon ke yo te di yap pran nan sa ki konsène fontyè sèlman, ebyen fòk nou di ke la, ebyen yo sanksyone moun, bon kounya menm anpeche yo anpeche de seri de moun kap viv Sendomeng kounya la e byen paske kounya si yo di ou pap sòti, sètadi kounya tout sa wap fè se prèske Si ou pa gen pwòp machin pa w, se kòm si kounye a ou gen dwa la e se lòt moun ki oblije a jere sa pou ou. Dayè, kit ou gen papye, kit ou pa gen papye, ou pa epanye. Sa vle di e pa sèlman moun kòm sila ki gen papye oubyen moun ki pa gen papye non ki ap dèyè, se tout moun nèt. Kit ou gen papye, kit ou pa gen papye, men depi yo jwenn ou lan taksi, yo pran w, yo ebyen arive depòte w, zanmi entènot, se konsa ke sitiyasyon ye la kote ke men dominiken yo ki sòti grif yo lan dosye sa a, Dominiken yo ki montre ke yo menm yo pa vin jwe. Men Ayisyen yo menm kap konstwi kanal la, yo fè kòm si yo menm yo soud, yo fè kòm si yo pa tande paske sa ki enpòtan pou yo se konstwi kanal lan e sa ki enpòtan pou peyi an tou se konstriksyon kanal la kote ke la a, e ben yap gade Kiyès o final kap pote la mayòl, kiyès o final kap reyalize sa ke yo gen pou yo reyalize. An tou lè ka zanmi entènot, nou te trè kontan pou nou te pote edisyon nouvèl sila yo pou ou, nap redi l ankò, nap remande w li ankò souple, si ke gen yon moun ki sendomeng fè anpil atansyon. Kote ke ebyen se mèt kòk veye kò, se moun ebyen ki kanpe, se moun kap viv ki kapab goumen, se moun kap viv ki kapab espere alò, Anpil atansyon, anpil atansyon nou te super kontan poun te pote enfòmasyon sa pou ou sou Eko Lakay kote nou toujou achte tout enfòmasyon yo vin fè ke yo kapab fè eko anndan lakay ou nap ba randevou nan yon lòt edisyon enfòmasyon tchao.
En matière de traitement d'information, la chaîne référentielle Echo Lakay. À chaque heure, à chaque minute, tous les jours, Echo Lakay vous informe avec le même plaisir, le même professionnalisme.